Plizyè fwa.
E jodi a sa l sot fè w?
Menm bagay la. Ki bagay? Menm sèks lan.
Ki sa l sot fè w? Kòmsi nou te. Pale byen pou m konprann. Kòmsi nou ale anlè an. Kounye a yo di pou l fè yon bagay pou mwen kounye a yo sigi m yo di m metan metan. Kounye a menm lwa di kou sa pou l pa panse li bon bagay avè m men sa pou m fè men sa pou m fè. Kounya m di vre m di wi. Kounya m li pa jan di m sa m di l wi.
Li kouche w? Wi. Li viv avè w?
Wi.
Ok. Yon pawòl pou w Dora? M konsyan David li ka se pitit mwen li. Se pa plas mwen m pa dwe viv avè l. E m viv avè l vre. M konsyan m mande nou tout padon m mande ni tifi a padon tou. Kèlkilanswa. Kèlkenwa nenpòt sans ti sa a genyen, kèlkenwa kote m ta wè l, si m ta kouche l ankò Bondye ta dwe peri m sou plas. Nèk, Ok.
Pou m asepte sa pou ou mwen menm, pou m pa remèt lajistis videyo sa a pou w pa mache sou ou pou arete w, kisa w ap fè pou tifi a depi demen si Dye ve pou semèn nan? Ki sò w ap ranpli pou li? M ap ranpli, m ap.

Se yon fraz bon di, mwen menm m leve nan mitan jèn fi mezanmi, bagay konsa pa t janm konn rive. Men sak fè la rive rive w kounya e paske e pa premye fwa se plizyè fwa sa fèt. Kòman sa fè fèt? La mwen menm sa vle di mwen m bon moun ki chofe nan fi la ui, ou wè m la. Wi men w pa chofe nan fi. Èske lè w ap kouche pitit ou a kòman w santi w? Sa fè m mal la ui. Li pa fè w mal. Si l te fè w mal ou pa t ap kontinye fè l.

Tande byen, m mande n tanpri papa m yo, pase on fèy pou ouvri sa pou mwen kòmsi se sa pa manke. Paske ou konnen sou zòn konnen bagay sa. Ou ka esplike m pou kisa m fè videyo sa? Sa vle di ke si yo fè m ale mete bay jistis. Pale byen.
Si yo fè, fè tèt mwen m mal fè manda pou. E pa gon moun ki ka di m al fè manda pou. O wi, si w vin fè manda sa, mwen menm pou m ka remèt lajistis videyo sa a ou te fè. Ou te fè ansanm avèk ke tifi a ou vyole a kòm pitit fi w. Se sa k fè mwen menm David.
Pou Se sa k fè mwen menm David. Elouse gade papa w nan je. Se sa k fè mwen menm David m fè videyo sa a pou nou. Se poutèt ke si w ta al rele m nan leta, yo ta di w konsa ke, Al rele m nan leta, mwen menm ke pou m ka parèt avèk de prèv, men sa w te di, men kijan w te pale, men figi nou, epi. Wi ou kouche pitit ou. Li pale wi. Wi ou kouche pitit la. Elouse. Map repete sa trè vit.
Mwen pa sou telefòn nan. Wi ou kouche pitit ou. E ou menm Elouse. Wi papa ou kouche ou. Wi papa m kouche. Plizyè de fwa. Video sa rive fèt. Se yon papa k vyole pitit li. Si yo al rele m nan lajistis pou m parèt avèl. Si sa ta rive lajistis ou menm lajistis kap gade video sa. Ou konn kijan pou trete sa ou menm. Paske ou wè ou tande.
Men pitit fi a.
Men pitit fi a. Bèl demwazèl ki laj ankò? Ki a 21 an li rele Elouz. Epi.
E sinyati l? Misye.
Elouz Dora.
Kouche pitit sa a dan sen plizyè fwa pou jis li rive nan laj li rive a. Epi filme papa a men figi papa a ki. Sa se papa a ki fè aksyon an ki komèt koz sa. E laj ou Dora? Li a laj de 44 an. Se pitit li. Se pitit li a. Li arive vyole la. Anben ok se mwen menm David, chèf brigad nan Barilòd ki arive fè videyo sa a. Anben si moun sa yo ta rive dan lajistis, m ta sipoze ke pou
gen prèv devan yon jij depè ni devan konmisè. paske mwen menm mwen kenbe sa men a nenpòt kèl moman sa ka rive devan lajistis poum remèt yo a lajistis Pozitif ya kesyon Sonson mande li nan vyòl sa kisal mande pou papa domaj dedomaj yo. Elizdora.
Kisa ki ou vle pou papa ou fè pou ou nan ka sa? Pou l dedomaj ou?
Non, nou pa lajistis pou le moman, se ou pou mande kisa ki pou l dedomaj ou. Sou le chan. Ok, kounya map mande pou kòm si David ta pou regle yon bagay pou mwen, pou li menm pou l degaje pou l regle pou mwen answit pou lòt bagay toujou.
Ou fini pa vre? Wi.

k ap vyole pitit li depi piti jiskaske l gen konesans li gen 21 an. Ok. Anben nou mande kounye a 2 mesye dam sa yo gen yon mo pou yo di ankò. N ale non, pale non. Pa al devan yo, kanpe. Bon, se pou dispoze fè paspò an.
Se pa paspò a k lesansyèl. Se pou di ke. Dispoze.
Sa vle di ou fè paspò. Sa vle di kounya la wap travay pou mete pou mete tikè. Ok kilè ke wap kòmanse voye fè paspò pitit sa pou retirel nan tè a paske sa w fèl la kel pap ka viv nan peyi a. Tande byen sak fè la sa fèt sa vle di ke konsa son bagay nap kenbe an konsyan pou mwen. Mwen menm m konnen kòb la pa fasil sa vle di ke kounya lè w gen a defèt se defèt pou defèt men m ta renmen pou w tou fè sa m pa ta renmen lòt moun fè konn.

Gen anpil bagay m konnen sou nonm sa. Ok eske ou menm dapre ou menm sak renmen w fè eske papa w konn bay pwoblèm nan renmen sa yo?
Kòmsi yon sèl kòmsi moun ki tap pale avèm men janl te parèt lan li te mal reprezante apre sa sak tap pale avèm nan li pat fè afèl dwat m te vin kwèl m te metel alèz m te vin avèl nan bagay sa. Men misye pa konn baw pwoblèm pou renmen w renmen? Non. Men se renmen w vin fè kounye a la, sa l konn boule sa.
Kòmsi renmen m fè kounye a, l konn di m kòmsi pa lage po kò w, pa lage kò m kounye a. Pa lage kò w kounye a, bon ok, si yon nèg renmen w, ou pa timoun, m ta sipoze ke fòk nou ta mete nèg la alèz li tou pou yo ka konprann ke kisa ke. Li ka regle pou ou epi tou pou moun nan konn ki moun ou ye. M sipoze ke gen renmen ti fi, gen renmen moun ki pase renmen deja. E m te di sa deja.
M pa di sa m vle a fè. M pa di m te di sa deja. Ou te di sa wi. M te di sa. M te di yon anpil bagay nan Pòtoprens ki ye pa konn avèk di ke kounya kòm avèk yon miwo li te vin di m yon bagay. Sa li vin di m nan mwen menm sa vle di ke kounya mwen menm mwen pa m te kache sa.

Men eske ou pa mande ke pou nou tradwi sa devan lajistis? Paske mwen menm mwen nan lajistis, m ta renmen mande w eske si m pa ka tradwi sa devan lajistis?
Tou ou kapab.
M kapab. Dora m ap arete w. Non. Didi. Kanpe la mwen. Vire sou Didi Didi w ap sèvi m kòm temwen W ap sèvi m kòm temwen Misye a va rete.
Gade. Yeah.
Talè vre. Vin pa la vre. Alo. Se David wi Sion. Bon. Mwen nan zòn bò lakay mwen la ba Elòd anwo isit nan Lozany ke ou konnen ke ou nan lajistis la. Se yon papa mwen kenbe kap vyole yon pitit li ke pitit la mande pou lajistis ede l. Wi, ke l mande pou lajistis ede li ke men l tou ansanm avèk mwen la. Kenbe misye! Kenbe misye!